Yo toujou di, kote ki gen dlo gen lavi, yon pwovèb Ministè Agrikilti ak Resous Natirèl mete an aplikasyon atravè politik li aplike nan akonpanye agrikiltè yo Nan lide pou kondisyon lavi agrikiltè yo ka amelyore, la a, nou twouve nou nan komin Kòt Defè, nan sizyèm seksyon kominal Jamèvi, nan yon ti lokalite ki rele Pasèlen. Nan lokalite sila a, depi apre pasaj siklòn Matthew, agrikiltè nan lokalite sila a pa wè sa yo rele dlo ki koule nan kanal, koz sistèm kaptaj yo te itilize a te totalman andomaje, ak tout kanal yo ki te konble. gras ak entèvansyon Biwo Depatmantal Agrikilti, CDES, atravè yon ti pwojè ki dire sèlman yon mwa, lavi tounen nan lokalite sila a, dlo retounen koule nan kanal yo jan sa te konn ye lontan. Maten an nou prezan nan komin Côte de Fer jisteman pou nou kapab vin obsève yon travay ke nou t ap fè ki sanse fini. Ki travay li ye? Se yon travay de reyabilitasyon peti perimèt irige Paserlen. Pasèlen an li nan sizyèm seksyon Jamais Vu. Donk se yon ti perimèt irige ki te, m te ka di ki te initilizab depi tanto twazan. Donk depi twazan moun yo pa t ka itilize li, dlo pa t vin ladan li, li te vrèman konble, li te vrèman demantibile pa siklòn Matthew. Priz la te konplètman detwi. Donk avèk yon ti fon ke ministè a te mete a dispozisyon nou, donk nou te fè yon travay de reyabilitasyon nan ti perimèt la. Kote ke Nou kire anviwon 5 mil mèt lineyè de kano primè e segondè. Nou fè de travo de masonri sou longè de pli de 150 mèt lineyè. Epi nou amenaje priz la. Priz la te konplètman detwit pa siklòn Matthew. Kounye a ou ka wè avèk de travo damenajman ke nou fè nan priz la kote ke dlo kounye a ap koule nan kanal la. Tankou ou ka remake la, se ke la nou nan yon lòt riv ki al sou komin Aken. Donk pe petiremèt la li sanse li gen yon pati nan Aken epi Kot de Fè. Donk nou ka nou kapab kounye a mete an valè yon sifas agrikòl itil de pli de 100 ekta. Donk nan sezon ivè lan ki pral vin la moun yo kapab plante yo kapab fè kilti marechè yo ka plante kilti viriyè e ou wè tou moun yo kòmanse mete an plas de pasèl de banann donk a pati de dlo sa. Donk moun Kot de Fè s on soulajman li ye pou yo paske nòmalman depi tanto 3 zan yo pa wè dlo nan kanal la. Yo te panse se yon bagay ke nou pap reyalize, men nou te di nou menm nap leve defi sa. Donk malgre mwayen nou te gen pat twòp, men kanmenm nou te rive e fè dlo rive nan kanal la. Ou wè ke moun yo kòmanse travay, donk se yon travay ki vrèman enteresan. E nou menm nou mete le kap sou Côte de Fer, poukisa? Paske nou remake aktè yo gen tandans al kote ki pi prè yo. Donk kote ki fasil daksè yo, tankou Marigot, Kay Jakmèl, etc. Donk, nou menm nou di n ap bay priyorite a zòn ki lwen yo. Dotanplis ke gouvèneman an, patikilyèman minis agrikilti an mete mwayen a dispozisyon nou. Donk, nou gen yon machin 4 pa 4 nan men nou, nou ka ale kote sa yo. Nou ale, nou pwofite de mwayen sa a, nou ale e nou wè ki sa k te merite fèt. Donk, pakonsekan, nou fè travay la. E nan jou k ap vini yo, nou pral mete lekap sou, sou Ansapit. Ansapit ki se yon lòt ekstrèm ankò. Donk, nou pral nan komin Ansapit pou nou wè egzakteman menm travay sa yo n ap fè, mete dlo nan kanal yo. Nou pral wè avèk aktè yo. Donk. Ki jan n ka fè pou n mete dlo nan kanal? Paske depi gen dlo, lavi kapab reprann. Youn nan bagay ki nan tèt mwen, tankou lè m te reyini a moun yo, lè m te vin vizite perimèt la, m te wè ke pi gwo travay ki merite fèt la, se pa nan kanal la pou l fèt, men se nan yon travay damenajman de basen vèsan ki pou fèt. Pa bliye ke enfrastrikti idwo-agrikòl la, ki se peti perimèt la, li fè pati de yon basen vèsan. Donk, menm anviwònman imedya ki siwplonbe basen vèsan, peti perimèt la, nou ta sipoze pwoteje li, reyabilite l. Donk, nou gen pou n devlope. Avèk kominote a, donk nou konsevwa avèk kominote a, nou kòmanse reflechi sou sa, yon pwojè damenajman de basen vèsan, kote ke nou ap konsève resous an sòl e an no yo pou evite aske kanal la pa konble jan l konble a, pou evite lè genyen yon dega ki fèt, lè gen yon siklòn oubyen yon evènman kèlkonk, pou kanal la pa demantibile jan l demantibile a. Paske nou remake ke zòn de montay yo pa pwoteje. E moun yo ap fè nenpòt ki kilti ladan yo, de kilti sarkle an montay, ki fasil, ki favorize ewozyon. Donk nou konnen ewozyon an li menm, li a tout deblè sa yo, tout ranblè sa yo ale nan nan kanal la. Donk pa konsekan fò nou gen yon pwojè entegre, non sèlman fò nou reyabilite ti perimèt la, men il fo ke tou nou pwoteje lè resous an sòl e an nou an amon, yon fason pou nou kapab e konsolide travay ke nou sòt fè. E fon ke yo te mete a dispozisyon nou, nou te kreye de gwoup de travay, pa egzanp se moun, se asosyasyon an ki sanse te mèt douvraj la. Donk asosyasyon an pi fò moun, anfèt m mèt di tout moun ki travay nan aktivite de reyabilitasyon Petivyen Vèleta se moun Pasèrlen ke yo ye. E majorite ladan yo se manb asosyasyon an ke yo ye. Donk se de ekip de travay ki fè ki reyalize sa. Kote okontrè nou felisite kominote a donk pou yon mwa travay pou gade wè travay ke yo fè. Moun yo te gen angouman tou. Moun yo gen volonte kote ke yo enterese, yo motive pou yo fè dlo vin nan kanal la. Nou eksplike yo enpòtans ke sa ap gen pou yo, pou kominote a, pou lavi yo. Donk, ou wè de moun ki fè temwayaj, ki montre w kisa yo ka fè apati de perimèt la. Donk, pa konsekan, se bòs mason ki nan zòn nan ki fè travay de revètman kòrèk fèt yo. Donk, se yo menm ki fè tout travay masonnri yo. Donk, anpil travay te kreye. M te ka di nan yon mwa de travay la, pli de 3000 òmjou de travay sanse kreye nan zòn nan. Donk, kote ke gen ouvriye ki ap touche jiska 300 goud. Donk pa jou de travay, chèf ekip k ap touche 400 goud, epi kontwolè k ap touche 500 goud. Donk sa vle di nan antre lekòl la, non sèlman nou pèmèt ke kanal la li alimante an no pou al irige yon sifas de 100 ekta, moun yo pral fè jaden, men moun yo tou jwenn ti kòb pou yo met nan pòch yo apati de travay sa a ke nou fè a, pou yo kapab pran, m te ka di, lekòl pitit yo plizoumwen oserye. Tout agrikiltè nan Pasèlen Pa konn kòman yo pou remèsye Biwo Agrikilti Sidès pou gwo demach sa a, paske selon yo, yo te nan gwo tèt chaje pou yo awoze jaden yo. Mwen remèsye Ministè a e mwen remèsye tout moun li te voye vin fè fòmasyon epi ki fè nou reyabilite sistèm nan, ki fè nou rive ladan l kounye a, jodi a, li fè nou gen dlo. Mwen menm, lè m. Pandan 3 zan, kanal la pa t gen dlo ladan l, se nan rivyè m te konn bwote dlo pa bokit pou m al wouze bannann. Chak aprè midi m te konn fè pwogram mwen, m wouze 12 pye bannann. Men kounye a dlo a vin pase bò lakay mwen, kote m te konn wouze 12 pye bannann nan, m ap ka wouze 30 pye bannann paske se ak bokit mwen rale dlo a pou m wouze bannann nan. A vle di li fè m byen anpil, se sa k fè m enterese anpil konsènan kanal la. Monchè te gen yon peripesi nou te ye, aprè 3 zan nou ap travay. Lap kraze bannann, bannann nan vin pa vin mouri. M nan ben mwen lè m wè dlo a ap awoze a. Pase pase e depi lè prezidan an te di konsa afè agrikilti, lè prezidan an te monte tou, m te vole li nèg bannann nan, bon m di se nèg pa m nan sa. Paske se afè bannann mwen regle. Pandan tout soufri nou oblije ap soufri, se avèk ponp pou n ta vouze. Pafwa m konn depanse mil dola pou 3 jou ak ponp lan. E lè l ak ponp lan, se pa wouze l wouze vre. Se lè se kanal irigasyon an, se dlo sa a, e li k wouze. Pase lè ponp lan, se kouri w ap kouri avèk dlo a, gaz ap boule. Wap peye moun hein wap kouri ak dlo a enben se sak fè kounye la. Kouraj direktè a ki la ki pèmèt ke jodi a plantè pasèlen atravè pwogram ke yo te mete genyen dlo pou yo kapab fè plantasyon pou sezon ivè la kap vini an paske nou konnen depi nou piti nou jwenn ke kotdefè te genyen 2 gran potansyal se pit epi sistèm irigasyon sa. Byenke nou pèdi filyè pit la, men sistèm irigasyon an se li menm ki rete kòm motè ki bay vi nan kominote sa. Lè nou te wè siklòn yo te pase, li te ale avèk sistèm nan, nan sans ke li te ranbleye l nèt kote ke pa t kapab gen plantasyon, nou te santi ke nou fayi. Men jodi a, Gras a ministè a, nou santi nou kontan, nou reviv ankò paske jodi a nou wè dlo ap koule nan sistèm nan pou pèmèt ke plantè yo, yo kapab jwenn li pou fè plantasyon nan sezon k ap vini an. Avèk Biwo Agrikilti Sidès, pa gen anyen ki enposib paske gen volonte. Biwo Agrikilti ap kontinye di ou, ann met men ansanm pou yon lòt agrikilti.